Lèd, tant qu'elle n'amène pas à se départir de lèd, il faut s'en débarrasser. Dixit Thomas Sankara. Jodi an, 6 Out 2026, nou kontan rantre lakay ou pou yon sizyèm edisyon emisyon Avni ki toune sou platfòm Land TV. Land TV se platfòm ke w jwenn anpil aktivite sosyo-politik avèk ekonomik, ke w kab konprann kijan sitiyasyon an ye an Ayiti e petèt nan kèk peyi etranje. Nou kontan antre lakay ou yon fwa de plis, ou gen avèk ou Ricardo Bell ki se prezantatè emisyon sa. E nap salye Jude operatè nou kap euh, fè manèv teknik yo epi nap salye tou direktris nou madam Mirlande Louis ki ap jere, fè jesyon ebyen eh, studio sa ki se platfòm sa ki se Land TV. Jodi an, Ayiti ap konnen de sitiyasyon ekstrèmeman grav, ke swa lakay nou, ke swa nan kèk peyi etranje. E se sa k fè nou vle pale avè ou de yon sijè ki ekstrèmeman enpòtan e ki petèt sansib. Gen de moun ki gen dwa pa vle pale de sa, men jodi a m panse ke li nesesè pou n pase sou li, e pa menm pase pou n peze sou li, pou n eseye gade reflechi sou sa pou n konprann ki jan nou kapab ebyen eh restore lidantite ayisyèn, ki jan nou kapab reprann idantite n kòm ayisyen. E sa k fè nou pral pale de la dyaspora ayisyèn. Se vre, gen anpil moun ki petèt santi yo leze pa de desizyon ke de peyi etranje ap pran kontre de ayisyen. Gen anpil moun ki santi yo fristre paske gen de dirijan etranje ki ap mal mennen nan sans ki yo ta ka konsidere la, ap mal mennen de sitwayen ayisyen. Men je me demand a ki la vre responsabilite? Eske jodi an responsabilite an se bay lot moun li? Ou di mwen se gade ki par de responsabilite pa nou nan sitiyasyon ke nap konnen jodi an? E nou konnen sa trè klè, lòske nou dechaje responsablite nou sou tèt lòt moun, sa konn koze anpil fwa nou pa kapab rezoud pwoblèm yo reyèlman. Dyaspora nou kapab konprann sa, se yon gwoup de moun ki kite peyi orijin yo pou al viv nan rès mond lan, ou di mwens aleksteryo de peyi orijin yo. E moun sa yo, yo eparpiye nan anpil lòt peyi. Men dezyèman, yo kenbe. apawtenans yo, sètadi yo gen yon santiman dapawtenans, yo kenbe lyen avèk kominote dorijin yo, yo kenbe lyen avèk peyi orijin yo, yo kenbe kilti lakay yo, yo kenbe manje lakay yo, yo kenbe lang lakay yo malgre ke yo nan lòt peyi etranje. Konsa tou, moun sa yo gen yon doub ankraj, sètadi se vre yo kenbe kominikasyon avèk lakay yo, men tout osi yo adapte yo a peyi ki akeyi yo a. Sa vle di yo gen yon doub fasèt, yo ap viv yon double vi. Mentnan, an tèm de wòl tou, dyaspora nou kapab di li gen yon wòl ekonomik. Paske tou senpleman, li kontinye voye lajan pa egzanp lakay li, swa pa w de don, swa li finanse kèk aktivite. Men konsa tou li envesti lakay li tou. E se sa ki pral montre enpak finansye oubyen enpak ekonomik dyaspora a nan kominote dorijin li an. Pa egzanp, nou gen dyaspora ayisyèn nan, jiska brès n kap gade chif yo, ki kontribye a 20 a 30 pousan nan PIB, ebyen nasyonal la. Sa vle di yo gen yon gwo pwa. Mentnan, pita nou pral wè, talè konsa nou pral wè, lojik lan, 20 a 30 pousan se enòm, men kounye la se nan ki fòm, ki jan ke kòb sa enkòpore nan ekonomi lokal lan. Ok, pa egzanp, Lè ou gen kòb k ap rantre soti nan dyaspora ki sitou alwe a konsomasyon e ki pa alwe a envestisman, sa vin kreye yon grav pwoblèm ke nou pral wè talè. Men non sèlman ke dyaspora kontribiye nan kesyon finans, nan kesyon ekonomi lakay li, nan transfè dajan ou di mwens nan envesti lakay li, men dyaspora kontribiye tou nan transfè de konpetans. Pa egzanp, nou gen. Si n ta pran le ka de la diaspora haïtienne, nou gen anpil moun nan diaspora a, swa ki Etazini, swa ki Kanada, swa ki an Frans, swa ki nan Amerik di Sid lan, swa ki nan kèk lòt peyi nan Karayib lan, ki Repiblik Dominikèn pi prè de nou tou. An matyè de transfè de konpetans, nan lòt peyi yo, diferaman de lakay nou ki mwen avanse, gen anpil nan peyi yo ki deja avanse, sètadi yo deja apt, Avèk teknoloji yo gen pakèt bagay ki yo deja avanse avèk yo. E lè nou menm nou enkòpore nan sosyete sa yo, lè nou ap travay, lè nou etidye nan inivèsite peyi sa yo, nou gen anpil bagay ke nou aprann, ke n ka vin pataje avèk kominote dorijin nou an, ki se Ayiti, nan ka pa nou, nan ka dyaspora ayisyèn nan. Sètadi, li enpòtan lè w gen yon dyaspora ki konprann wòl li non sèlman pou l voye lajan, men tou pou vin remèt, pou vin transfere konesans ke l akeri nan peyi ki akeyi l lan, ki resevwa l lan, pou l vin pote l lakay li. Paske lojik lan, se pa pati pou al viv nan yon peyi etranje, men se pati pou al chèche yon lavi miyò. Yon lavi miyò se vre, men yon lavi miyò ki pou fè ke lè mwen menm fin transfòme tèt mwen, m pral ede lakay kote m soti an, m te oblije kite l lan, m pral ede peyi m nan reprann. tèt li, peyi m nan reprann kap li pou n kap nan sitiyasyon pou n pa oblije fè vi n nan yon etènite kote ke se deplase n ap deplase oubyen sèl fason pou n wè avni nou se kite pou n kite peyi nou. Menm jan tou, dyaspora kontribiye kòm etan yon pon kiltirèl e menm diplomatik. Pa egzanp, lè n pran le ka de la dyaspora ayisyèn, si n pran nan kesyon mizik, nou kap wè ke n gen an pakèt atis kap fè de toune, kap vann mizik ayisyèn nan, patikilyèman le konpa. Menm jan tou, nou kap gade la kwizin ayisyèn, le pla ayisyen, nou kap rann kont ke nou vann sa, gen anpil kote yap pale de kijan manje ayisyen se pami meyè pla ki gen nan kay blan, ou di mwens nan menm Amerik lan menm. gou pla ayisyen ok donk se ekstrèman enpòtan sa se la dyaspora ki fè yo konnen sa ki fè yo konnen ki sa nou manje ki sa nou konsome ki jan nou prepare ki jan kwizin nou ebyen li menm li e jere ki donk nou kap wè dyaspora pa rezime a deplase kite peyi orijin nou pou al nan yon peyi etranje presizeman pou al chèche lavi miyò, men li se soti, men tou sonje kote ou soti. Sonje kiyès ou ye. Sonje pou ki sa ou te soti. Paske si ou te soti pa egzanp, paske sitiyasyon ou pa t bon, se di ke ou di ke sila ki dèyè m yo, yo pa dwe 10 an pli ta, 20 an pli ta, ke yo pral oblije deplase pou menm kondisyon an. Ou soti, Paske ou al nan peyi ki pi devlope pase lakay ou, e efektivman li pi devlope, ou wè ki jan peyi sa a transfòme tèt li, ou wè ki jan peyi sa a fè jesyon e tèt li, ou wè ki jan leta peyi sa a jere ebyen nasyon an, e sa k pase, ou pral aprann de sa yo, e ou pral transfere sa yo al lakay ou pou ke yon jou, menm jan ou menm ou deplase al nan peyi sa a, ou santi ou fyè paske ou nan lòt peyi, ke w ap byen viv, ke w santi gen yon eta de dwa, ke w santi Gen kondisyon ki reyini pou kap viv, gen wout pa egzanp, gen elektrisite, gen lopital, gen edikasyon, tout bagay sa ou santi ke ou konfòtab pou kap evolye nan peyi sa, menm jan tou ke ou pral di tèt ou, lakay mwen, piske kondisyon sa ou pat reyini, se devwa m pou m kap pote kout men pa m, pote kontribisyon m pou ke lakay mwen ebyen vin gen yon kondisyon ki ebyen konfòtab pou ke pitit tè sa. kapab santi ebyen eh yo santi yo alèz pou yo viv lakay yo. Men te yon nan bagay ki e enpòtan jodi an, se kondisyon ayisyen pa egzanp ap viv nan dyaspora. Se yon bagay ki vreman touchan. Nou konnen trè klèman e

1 tiers sa vle kontribiye pou ede peyi an soti pa egzanp jodi a la nan maras ekonomik ke nou ye a, nou si sèten si yo pote yon kontribisyon ki valab Ayiti ap reprann figi l. Lè n ap pale de sa, e mwen menm mwen yon ti jan e santi m fristre, mwen yon ti jan santi m anmerde paske Ayiti pa peyi pou n ta va ap pale de bagay sa yo jodi a la. Ayiti ke mwen mwen konnen an, nasyon ke m konnen, ke zansèt yo te bati pou kite pou nou an, mwen si ke l pa yon peyi ke n ta dwe ap fè deba sa yo jodi an. Yon peyi si n tounen a lorijin, papa nasyon si n ap pale de Jean Jacques Dessalines, e nan premye konstitisyon ayisyèn nan, La, fòn, fòn, fòn, fòn klè sou sa, piske gen de moun ki toujou ap pale de konstitisyon 1801, konstitisyon Toussaint Louverture la, men nou menm n ap pale de konstitisyon sou Anpir Dayiti, me 1805. Yonn nan eleman ki enpòtan, si sa pa echape mwen, yonn nan bagay ki te plis Ebyen, palpab la, ke w ta ka konprann ke Ayiti, fòk Ayisyen viv lakay yo, se ke, pami, ebyen, atik yo, gen yon ki di, men ki jan ke w kapab pèdi sitwayènte w, men ki jan ke w kab pèdi nasyonalite Ayisyen w. Yonn nan mwayen yo se si ou emigre, sa vle di se si ou kite peyi an. Alò ke jodi an la, nou gen yon peyi kote ke anpil moun, pou n pa di anpil jèn sitou, yonn nan fason ke yo wè pou yo fè vi yo se pati kite peyi an. Men yon nasyon ki te bati sou enpozisyon pou moun pa kite peyi an, paske yo te konsyan fòk Ayisyen ret lakay yo pou yo kapab konstwi Ebyen sa yo menm yo te vle konstwi an. Ayiti son peyi tou. Le nasyon an fek pran nesans. Se yon ter de liberte. Se yon peyi. Si ou nan eslavaj yon lot kote ou jwen chans. Pou tonbe sou bout ter sa. Ou lib. Ba konen si gen lot peyi. Si gen lot istwa kon sa. Pa rapor lot peyi. Men sa li sanble son bagay ki unik. Ayiti. sou eslav, ou sèlman bezwen jwenn chans pou pile tè d'Ayiti e ou lib. E nou ta ale odela de sa, non sèlman ou menm ou te ka chèche vini Ayiti pou te ka jwenn libète ou, men papa nasyon an te menm ap eseye achte esklav nan lòt peyi, pa pou yo vin esklav an Ayiti. Se sa ki vrèman diferan. Anpil lòt kote nou konn wè sa, gen esklavaj, moun yo al achte esklav yon lòt kote pou vin mete an esklavaj lakay pa yo, men lakay pa nou, se te le kontrè. Nou achte esklav, nou mande achte esklav, pou yo kapab vin lib isi an, pou yo kapab jwenn tè pou yo menm jan tankou tout moun, pou yo kapab vin pwopriyetè tankou tout moun. Sa k fè nou kapab di o e fò ke Ayiti se manman dwa de lòm. Pe mpòt moun k ap pale de dwa de lòm, k ap pale de egalite de ras imèn, se la a, se Ayiti ke n kapab di ki se matris lan, ki se manman libète, ki se manman dwa de lòm. Ann retounen sou kesyon kondisyon dyaspora yo, dyaspora ayisyèn nan. Eske dyaspora ayisyèn nan santi li konfòtab la? Nan rekwen ke li atravè mond lan? Nou sye sèten si n ta va pran repons global, repons jeneralize, se negatif. Se negatif paske Pi prè de nou, Repiblik Dominikèn, chak jou n ap tande ki jan y ap trete Ayisyen lakay yo. Si n pran yonn nan kominote ki gen plis ebyen Ayisyen ladan l, Ozetazini, dènye jou sa yo nou tande ki jan e fè yo ye. Kidonk, gen moun ki gade l kòm yon imilyasyon ekstrèm, gen moun tou ki gade l a doble fas. se vre yo di y ap imilye nou, men yon lòt kote tou yo di petèt ke se nou menm ki pote tèt nou pou yo imilye nou. Mèten an eseye reflechi sou sa, an eseye gade sa ansanm. Eske yo ap imilye nou vrèsanblableman? Oubyen eske nou menm tou Nou pote tèt nou pou yo imilye nou. M pa konn ki jan ou wè sa ou menm. M pa konn ki jan ou vle vann sa. Men mwen menm m pral pataje opinyon m ansanm avè w jodi a. M pral eseye reflechi ansanm avè w sou eske se Imilye yap imilye nou? Ou di mwens eske nou menm nou kontribye nan pote tèt nou pou yo imilye nou? Lè yon ayisyen pa egzanp dakò ke non sèlman pou l kite peyi an, men pou l sispann relasyon avèk Ayiti. Tou dabò, si n ta va vle, si n ta vle fè yon parantèz, nou ka menm konsidere ke moun sa pa fè pati de dyaspora ayisyèn nan. Paske si w koupe pon avèk Ayiti, ou gen tan pa, e kòm m ta ka di, ou pa, ou pa gen karakteristik ki ta ka fè yo konsidere w anndan dyaspora a. Paske yonn nan eleman enpòtan pou w di w fè pati de ladyaspora se ke ou se vre nan yon peyi etranje men w kenbe pon, ou kenbe kontak avèk peyi orijin ou. Donk lè yon Ayisyen pa egzanp vwayaje oubyen li pati si m ta di l konsa epi ou koupe tout kontak avèk Ayiti. Lè yon Ayisyen pa egzanp a pran bouch li. Li di pa egzanp, ke yo bay yon lòt peyi Ayiti epi se fini. Eske nou ka konsidere yo kòm eleman de diaspora Ayisyèn nan? Lè yon Ayisyen pa egzanp, pa gen pwoblèm pou l viv tout sòt dimilyasyon Volontè nan yon peyi etranje, èske mwen menm, mwen ka konsidere w kòm etan eleman de dyaspora ayisyèn nan? M panse ke li enpòtan pou n gade sa ansanm. An n pale de ka presi ke n ap viv jodi an. Nou genyen anviwon 200 mil moun, depase 200 mil moun ki sot benefisye don program pou yo antre o Zeta Zuni. Na pran kasa. Plis ke 200 mil moun jwen aksè pou yo antre o Zeta Zuni pou 2 zan. E lè yo bay nou aksè a, nou dakò ke se pou dezan ke yo bay nou aksè a. E mwen viv kote ke gen de moun menm lè yo nan avyon ap kite tamak Ayiti ki kòmanse joure Ayiti. ki kòmanse pale Ayiti mal, ki kòmanse di, m pap mete pye m kote sa ankò. Gen moun ki dakò pran yon angajman pou l kite peyi l pou 2 zan, pou l al chache lavi miyò. Se byen. Se byen si kondisyon ou panse ke yo pa ase reyini pou w kab fè sa ou vle fè a, se byen ke ou deplase, se byen. Men lè w chwazi. angaje w pou 2 zan. E depi lè w nan avyon pou kite bout tè Dayiti an, ou di tèt ou ke kote sa m pap mete pye m ladan l ankò. E non sèlman w fè l pou tèt ou, men w ap dekouraje moun tounen lakay yo. Mwen pèsonèlman m ap kontinye di l mwen pa konsidere w kòm eleman de la dyaspora ayisyèn. Aprè tranbleman de tè 2010, Yon gwoup Ayisyen te benefisye aksè pou yo antre Ozetazini. E apre kèlke tan, yo ba yo aksè pou yo gen tps. Anpil moun benefisye de tps. Gen moun ki sou li depi 2010, 2011, 2012 ki gen tps jiska 2026. E ki se yon stati tanporè. Si n ap gade kontrè lan, se pèmanan. Donk pèmanan vle di ke. Ou ka ret la pou toutotan ke w vle. Men lè ou benefisye de yon stati tanporè, e ou dakò rete sou stati sa, m pa konnen pou ki rezon ke ou dakò rete sou stati sa, ou pa chèche, pa egzanp, gen lòt stati ki gen nan peyi a ki ka fè ke ou pa yon moun ki gen yon stati tanporè. Ou dakò ke ou gen tps. E peyi ki te aksepte ofri ou sa, yon jou li di ou ke. Dezole, m pap ka kenbe w sou stati sa ankò. E si w bezwen ret nan peyi an, chèche yon lòt stati. Chèche yon lòt stati piske gen plizyè stati nan peyi an si w vle rete. Men tps lan, se yon bagay tanporè, menm jan n te ouvè l pou n te ba w aksè ale yon jou an, jodi a n ap koupe l. Mentnan se lè reyaksyon ayisyèn yo swa ann Ayiti ou dan la dyaspora ayisyèn. Se ki sa reyaksyon yo ye? An majè pati, reyaksyon se ke yo pa dwe fè nou sa, se imilye yap imilye nou, yo pa dwe koupe ti pyès pou nou menm. Reyaksyon se ki sa yo ye, kèk reyaksyon fò ke mwen menm mwen note, se fèmen ambasad Ameriken an Ayiti. Se pami yon nan reyaksyon ki enterese m anpil. Le fèt ke yo di m ke, dezole, M pap ka akòde w ti pyès ankò. Oubyen pwogram Biden ke w te rantre ladan l nan, li te pou 2 zan, m pap ka renouvle l pou ou menm, fò w al lakay ou. Mentnan, fòk yo fèmen anbasad amerikèn. Pou tout rezon ke w ta ka esplike m, fòk yo fèmen anbasad amerikèn. Pou tout rezon. Pou ta explike m. Pa gen pwoblèm. Eske yo di ke Ayisyen pa dwe rete Ozetazini? Sa la grand kestyon. Eske Ayisyen pa dwe rete Ozetazini? O di mwens, eske yo di ke yon Ayisyen ki pa gen yon stati legal pa ka rete Ozetazini? Mentnan, si repons lan se, yon Ayisyen ki gen yon stati legal ka rete Ozetazini, e yon Ayisyen ki pa gen kenn stati legal oblije al lakay yo. Si se sa yo ba w kòm chwa, m panse ke deba a pa dwe ale otou de fèmen anbasad amerikèn an Ayiti. Lè w chwazi di yon bagay konsa, pou mwen menm, se di w di, ou di mwen se tanperaman jan nou konn di alayisyèn nan, se tanperaman ravèt. Sètadi, kòm mwen menm mwen pa benefisye de li, m ap gate l. Kòm mwen menm m pa ka jwi de li, pèsòn moun pa dwe jwi de li. Donk kòm mwen menm yo mande m tounen an Ayiti, fòk tout moun tounen an Ayiti. Kòm mwen menm mwen pa ka viv Etazini ankò, fòk tout moun tounen an Ayiti. Sa se yon nan eleman ki enpòtan. Poukisa konpòteman sa? Poukisa atitid sa? Poukisa paske mwen menm yo dim ke fò m tounen, m oblije ap chèche fò m enpakte lòt moun tou. Sa se yon. Dezyèm bagay, se kòman nou kap konprann ke dèz ayisyen pami nou ki kontan paske yon lòt gwoup ayisyen parèy yo yo nan sitiyasyon ki difisil. Kòman ou menm ou fè kontan? Mwen, dabò, m kab di ke lè m wè reyaksyon sa, m tou di ke Meli Mino de Dyaspora Ayisyèn nan, lè w fè sa a tout konsyans ou, a tout volonte ou, ke ou kontan, kè w kontan paske yo di y ap voye yon moun tounen. Sa mwen sispann konsidere w eleman de Dyaspora Ayisyèn nan. Lè ou menm tou, yonn nan prensipal rezon ke ou genyen ki fè ke ou di, jodi a m ilegal, m pap tounen an Ayiti, se paske kondisyon Ayisyèn yo pa reyini, paske Ayiti pa gen kondisyon pou akeyi m. Ki donk lè se agiman sa ke ou met devan, nan tèt pa m, nan tèt pa m, m gen yon sèl fason ke m wè l, Grenn fason se ke ou di tèt ou. Ke w pa gen pwoblèm ke Ayiti ret jan l ye a. Ou di tèt ou ke Ayiti mèt rete ap koupe dan lensekirite. Ou di tèt ou ke Ayiti mèt rete nan maras ekonomik ke l ye a. Ou di tèt ou ke Ayiti mèt sispann, mèt toujou pa gen wout, mèt toujou pa gen elektrisite, mèt toujou pa gen aksè a entènèt, mèt toujou pa gen aksè a dlo trete, mèt toujou pa gen aksè a lopital. Ou di tèt ou ke Ayiti te mèt rete toujou pa gen bon lekòl. Paske, se yon argument wap jwenn pou di ke ou pap tounen an Ayiti. Men se ki va chanje Ayiti. Lè pa egzanp ankò ke ou di, map tounen an Ayiti, wi pa yon problem ke m tounen an Ayiti. Men se lè kondisyon reyini map tounen an Ayiti. Dayè men mande ou jodi an, ki lè kondisyon ap reyini? Kiyès k ap reyini kondisyon yo? E kòman w ap santi w si w ta va pa kontribye nan kondisyon sa a? Ki jan w ap santi w pou w vin jwi kondisyon sa a? Wi, ou pa nan Morier bro a. Ou santi w fyè pou w di w ke w pa nan Morier bro a. Men m ap di w sa jodi an, bèchon jwayo pa vle di vin rejwi. Alò le tèm, bèchon jwayo ki nan im nasyonal nou an, Malerezman ke nou gen 2 lang, se petèt paske nivo nou pa metrize kèk grenn tèm. Mwen oze di l. Le tèm beche, li gen rapò avèk agrikilti, li gen rapò avèk travay latè. Donk, lè zansèt yo Te rantre fraz sa, ou bi te rantre mo sa, Bèson Jwaye se di an travay ak kè kontan pou nou mete Ayiti sou diapazon. An travay ak kè kontan, an sekle, an wouze, an plante, e kòm jodi a se pa sèlman agilti ki genyen, an enstale endistri, an enstale manifakti, an fè bon lekòl, an fè lopital, an fè tout bagay ak kè kontan pou Ayisyen ka santi yo alèz pou yo viv lakay yo. Ou kontan paske w ap pran bèl foto devan bèl bilding? Ou kontan paske ou ka ale nan yon bèl chèn otèl? Ou kontan paske ou ka achte yon bèl kay, yon bèl machin? Ou kontan paske w ap viv nan gwo peyi? Men ki sa w fè de Ayiti? Si w se Ayisyen, byen antandu. Ki sa w fè de Ayiti? Si w toujou Ayisyen, ki sa w fè de lakay ou? W ap kontinye di tèt ou ke lè l bon w ap tounen? W ap kontinye di tèt ou ke lè yo ranje l w ap tounen? Paske ou menm ou pa responsab la. Paske ou menm ou pa gen devwa pou kontribiye nan chanjman sa. M pa enpoze w tounen, m pa enpoze w rete. M pa ankouraje w tounen, m pa ankouraje w rete. Men m sèlman vle mete w anfas reyalite an. Si jodi an, ou Etazini, si jodi an ou an Frans, si jodi an ou Kanada, si jodi an ou Repiblik Dominikèn, si jodi an ou nan lòt peyi yo, ou Brezil, ou Meksik, ou Chili, si jodi an ou nenpòt kote atravè le mond, si ou santi w alèz pou rete nan peyi sa, se paske moun nan peyi sa te met tèt yo ansanm pou kontribye pou met peyi yo nan standa ke ou menm ou ka vin jwi jodi a. Donk ki lè ou menm ou ap pote kontribisyon pa w la pou lakay ou, pou non sèlman gen standa pou ou menm ou viv, men pou lè lòt moun bezwen tou vin enjoy yo, lè yo bezwen pase vakans yo, ke yo ka di se Ayiti m ap vini. Vous imaginez Ayiti kantite kot ke nou genyen. Donk, non sèlman touris, si n pran chèn plaj, otèl ke n ta ka genyen, e nou nan peyi tropikal, kote ke anpil moun pa gen aksè a sa. Wis imajine si moun ta anvi vin pase vakans, menm jan pral Repiblik Dominikèn, menm jan pral Pòtoriko, menm jan prale Panama pa egzanp la. Ou imajine ou, Si nou te fè peyi n, non sèlman lakay nou t ap bèl, men n t ap kreye travay. Moun pa t ap oblije pati kite peyi an pou se lòt kote pou y al fè tout travay imilyan. Ou imajine w kantite sit istorik ke n gen, kantite sit natirèl ke n gen nan peyi an. Ou imajine w pa egzanp La Citadelle, Le Palais, Sans Souci. Ou imajine w efò ki te fèt pou konstwi sa yo. Vers les années 1800. 200 ans plus tard, ou sòm nou. 200 ans plus tard, ki sa nou fè pou nou montre ke n ap valorize efò zansèt nou yo? Ki sa nou fè pou n montre ke nou konsyan ke yo te batay anpil pou ofri n bout tè sa a? Ayiti se pami bout tè ki konkeri avèk lèzòm, ki konkeri avèk fòs, ki konkeri avèk raj. Sa vle di se pa yon kote yo fè n kado. Se tankou m ta di ou bliye ki efò ki te fè pou ou menm ou kap Ayisyen jodi an. Se tankou m ta di ou bliye ke ou se pitit tè Dayiti. Lè ou gade vi ou, lè ou rezime vi ou a enterè pèsonèl ou. Lè ou rezime vi ou a byenèt pèsonèl ou. Mwen toujou di li, Si ou priyorize byennèt kolektif, otomatikman ou menm ou ap jwi di byennèt. Men si jamè se lòt la ke ou fè, si se byennèt pèsonèl ou ki enterese ou, m garanti ou pap janm anpè nan vi ou. Ou mèt ale nan nenpòt kwen nan mond la, ou pap janm anpè nan vi w. Yon jou kanmenm, w ap sonje kouzen entèl, w ap sonje matant entèl, w ap sonje ti zanmi entèl ki jan l ap viv Ayiti. Se vre, w ap byen pase, men w ap sonje sa, w ap viv a sikatris sa. W ap sonje anfans sa ke w pèdi, w ap sonje ti moun sa yo ki pa jwenn chans al lekòl. W ap sonje ti moun sa yo lè yo malad ki pa ka al lopital. W ap sonje. ki sitiyasyon ke peyi ou ye. Ou a viv ak sa nan ou menm. Donk, enterè jodi an, wi, nou avon bezwen de la diaspora Haitienne. Men tout osi, nou bezwen de yon diaspora Haitienne ki konsyan de devwa li, ki konsyan de wòl li nan restore Haiti. Èske nou ka kontante nou pou n kontinye voye lajan, fè transfè lajan pou peye lekòl, fè transfè lajan pou fen dane, pou fèt fen dane, fè transfè lajan pou maryaj, fè transfè lajan pou antèman, fè transfè lajan pou gradyasyon? Ki lè nap kòmanse pa kolekte milyon, milya pou n vin envesti nan imobilye an Ayiti? Ki lè nap kolekte milyon, milya pou n vin envesti nan restorasyon Ayiti? Ki lè nap kolekte Milyon milyon pou n vin envesti nan sekirite Ayiti. Ki lè n ap fè sa yo? Ayiti bezon, m vle w konn sa jodi an. E Ayiti bezon plou ke jamè. Nou nan nivo la, m pa pral di ke n pa ka desann pi ba, men n pa dwe desann pi ba. Paske nou twò ba, nou deja twò ba, nou pa dwe desann pi ba. Ayiti bezwen w. M pa bezwen konn kote w ye jodi an. M pa bezwen konn ki sa w ap fè jodi an. Men m vle w konnen ke Ayiti bezwen w. M vle w konnen ke Ayiti pap restore san ou. M vle w konnen ke ou se eleman, ou se yonn nan eleman esansyèl nan restorasyon Ayiti an. Donk, si ou pa met tèt ou disponib, ou pral retade restorasyon sa. Ou pral kontribiye nan retade restorasyon sa. Ayiti bezwen w jodi an. M vle w panse a sa. M vle w panse a vil Okap si w se moun nan Nò. M vle w panse a bèl kote ki gen pou nou fè touris. M vle w panse, m vle w panse a Kanperen. M vle w panse a Ilavach. M vle w panse a zile Latòti. M vle w panse a Côte des Arcadins. M vle w panse a tout bagay sa yo. M vle w panse a Ayiti jiska prezan ki pa ka bay tèt li manje pandan ke n gen resous pou n bay tèt nou manje. M vle w panse a Ayiti ki poko ka bay tèt li elektrisite pandan ke n gen resous natirèl pou n bay tèt nou elektrisite. M vle w panse a Ayiti ki pa gen wout. Pandan ke n gen anpil min, anpil karyè nan peyi an, ke n ka jwenn matyè premyè yo pou n fè wout nan peyi an. M vle w konnen sa. Ayiti se peyi m, Ayiti se peyi w. M pa pretann ke m pi ayisyen pase w. M pa pretann ke m pi renmen Ayiti pase w. Men m ta swete nou tout renmen Ayiti menm jan. Ewa lè nou renmen Ayiti menm jan, nou pral gonfle venn nou, nou pral kole zepòl nou pou n rebati Ayiti. M vle w sispann di lè Ayiti bon m ap tounen. M vle w sispann di se aksè m poko jwenn pou m kite Ayiti. M vle w sispann di M pa nan kesyon Ayiti a ankò. M pa nan politik Ayiti ankò. M vle w di pito. M pral mete men m. Piti kon li. M pral pote kontribisyon m nan chanjman sa a. Chanjman sa a ke m vle a. M pral pote kontribisyon m nan restorasyon sa a ke m vle a. Se sa m vle w di jodi a. M vle w di sa tankou mwen men m. Nou pral rebati Ayiti. Nou dwe konn sa ke jodi an peyi k ap soti tèt yo se peyi kote ke ki gen de dirijan nasyonalist, ki gen de dirijan patriyòt. Ki donk nou pa ka rebati Ayiti avèk de moun ki pa patriyòt, ki pa nasyonalist. Panse a sa jodi an. Li tris. Lè jiska prezan, legliz, chèn de priyè legliz, se pou swa nou jwenn yon viza pou nou kite peyi an, se pou swa nou jwenn yon statu kote ke nye nan peyi etranje a pou nou ka rete. Li tris. Li tris. Si se sa legliz ayisyèn. ap ede n ladan l jodi an. Mwen site legliz paske se antite ke m ladan l lan. Nou priye anpil. E tankou n bliye ke priye san aji pa vle di anyen. Se tankou nou bliye done a Sezar se ki eta Sezar e done a Dye se ki eta Dye. Mentnan nou remèt tout bagay a Dye. Nou pa nan politik. Nou pa pral nan eleksyon. Nou pa vote nan eleksyon. Paske nou gon palè kristal an nò kap tann nou. Paske nou gon bèl wawm selès kap tann nou. Mande si Bondye pap ri nou kèk fwa. M vle w kontan avè m jodi an paske Ayiti pral restore. M vle w kontan avè m jodi an paske Ayiti pral retounen granmoun tèt li. M vle w kontan avè m jodi an paske mwen menm, ou menm, nou pral mete men ansanm pou n rebati Ayiti. Pi senp sitwayen ke w ta ka ye, m vle w kontan ke ou pral pote kontribisyon w. M konnen w fristre paske ou di tèt ou Ou konte sou moun anpil fwa deja. Ou pote kout men w anpil fwa deja men anyen pa fèt. Men m pa vle w bay vag. Paske sa pap mennen nul par. M vle w pran fòs ou. E ke w di menm jan mesye yo te deplase avèk Toussaint Louverture, gen Dessalines, Pétion. Kristòf, Kapwa, Jeren, Jefò, etsetera, mesye yo te di ke nou pral reprann batay sa e nou pral libere Ayiti. De menm, si petèt gen anpil moun ki eseye nan batay lan deja, ou ka di tèt ou ke yo tiye yo, asasine yo, yo detri karaktè yo, m pa p rantre la, nan. Se vre yo te elimine Toussaint Louverture, men sa pa t anpeche ke te jwenn la libète. Paske te gen de zòm kapab la, de zòm rezolu ke Ayiti se peyi pa yo, ke bout tè sa yo pap kite l, yo pap kontinye viv dan lesklavaj. E nou menm jodi an, se vre m pa vle itilize tèm esklavaj la, Men an pati, si n ta va byen gade, si n ta va byen sène kesyon an, ta mande tèt nou si n pa nan esklavaj. Donk li lè pou n retire tèt nou nan esklavaj. Li lè pou n relibere Ayiti e pou n kreye vrè nasyon ke n swete an. Paske n se pitit dè Dayiti. Paske n se manman libète. paske nou se manman dwa de lòm. Mèsi anpil paske nou t ap swiv ebyen eh emisyon sa a. N ap kontinye e ankouraje ou al gade tout videyo ke emisyon a vini pataje ansanm avè ou. Al gade lòt emisyon ke platfòm lan TV a ofri ou tou. Paske nou gen yon varyete de demisyon li enpòtan pou nou menm. Kontinye abòne a platfòm lan TV pou w pa janm rate okenn videyo ke nou pote pou ou menm. Mèsi tout moun. Bòn semèn.